Bonjou a tout zanmi nou yo, zanmi pou jodi la, swa kote nou maten, swa kote nou aswè pou nou di bonswa pou sou Merlou Naturel kote ke nou pral nou toujou pataje bèl bagay ansanm avè nou, bèl videyo pou afè cheve epi pou vizaj tou. Jodi a nou vini avèk yon bonm pou lè nou di yon bonm, yon bonm. Men avan menm ke nou prezante ou bonm nan, nou swete ou pou kapab Abòne avèk chanèl la abòne a chanèl la fè sa kounye a si w poko fè sa fè sa kounye a men si w fè sa deja nou mande pou kapab envite fanmi w envite zanmi w pou yo kapab vin abòne avèk chèn nan epi tou pran yon ti tan pou pataje l pou nou w ap ede nou grandi sa enpòtan pou nou mèsi pou nou chak ki la nou di nou byenvni nou lakay nou kontinye gade videyo a m pa vle pale anpil bye. Nou gen bonm nan janm te di nou an nou pral prepare se avèk grenn zavoka m te kòmanse gaze deja sa se rès lan ki rete map jis gaze yon ti kal pou nou sa ki fè nou wè li wouj konsa se paske m gentan graze li fon ti tan se sak fè sa epi nou ap sèvi ankò avèk lwil kokoye Epi nou ap sèvi ansanm avèk lwil doliv. Wap sèvi avèk lwil ki fè cheve w byen, li pa fòseman se api ankò nou gen kafe, sa m sot montre nou an se kafe, epi sa se epi a menm eu m mete nan ti botal la m te debouche yo, vide yo ladan m sere. Epi nou gen gwo galon sa se yon gwo galon lwil, mas kritik yo voye pou mwen sot Ayiti, m kontan anpil e m renmen l anpil. Epi mwen gen yon veso pwòp pou m kapab mete. Tout lè m fini. Nòmalman nou konnen, graj. Nou ap bezwen yon graj jan nou te di l la. Jan m sot di nou an, m te kòmanse graje deja, m te kite ti moso sa pou m te kapab graje. Ou menm ou kapab fè chwa pa w. Ou kapab pran yon grenn grenad e zaboka a oubyen ou pran mwatye, sa depan de ou menm. Grenn zaboka a sa ki fè mwen menm mwen chwazi pou m kapab fè. Bonm sa ansanm avèk jan mwen di nou bonm nan, nou konnen ki enpòtans ke zaboka li menm li genyen pou cheve nou. Zan enpòtans nou wè zaboka genyen an, grenn zaboka a genyen 10000 fwa plis enpòtans ke li menm li genyen. Mwen pran tout sa m konnen ki ka stimile cheve pou m mete nan bonm sa ke m ap prepare a. Mwen pran tout mwatye zaboka m te graje a m mete, plis mwen pran kiyè a kafe. E po de kafe ke mwen menm mwen te genyen an. Ebyen, mwen ap ajoute demi kiyè lwi e po de amla ke mwen menm mwen renmen anpil, mwen renmen ajoute nan, nan, nan, nan, nan, nan lwil mwen ki stimile pou cheve moun. Mwen genyen nim tou ki bon pou kab, ki stimile pou cheve tou. Mwen ajoute demi kiyè ladan. ki ki pral fè bonm ke mwen menm mwen ap di nou an. Lèm di nou yon bonm timoun se yon bonm. Se pa premye fwa ke mwen menm mwen preparel. Mwen jis konnen kijan li mache pou chevem. Mwen di fòk mwen patajel ansanm avè nou. Epi ankò mwen ajoute demi kiyè poud bra mi ladanl. Paske non sèlman mwen bezwen pou cheve m pouse epi mwen bezwen pou cheve m kapab gen plis volim paske m son moun ki renmen anpil anpil anpil volim nan cheve m. M pa konn sa k fè sa men m renmen lè cheve m gen anpil fòs. Lè nou fin mete tout ansanm, kounye a li menm sa pral depan de ou, ou kapab pran itilize yon veso ki pi gwo yon fason pou pi alèz. Mwen yon ti jan melanje yo paske m pati vle twòp brase l lè m fin mete l. Mwen mete lwil kokoye, Jan Nasyon Zini te di nou sa, n ap mete lwil ki ale avèk cheve nou ladan l. Mwen menm, mwen itilize lwil kokoye, lwil doliv epi lwil masketi paske lwil sa yo fè cheve m byen, mwen pa genyen pwoblèm ansanm avè yo. Mwen mete 3 bouchon lwil kokoye ladan l, epi mwen mete 3 bouchon lwil doliv paske m ap mete plis lwil masketi. Pase li maske ti m sa se ka di se chouchou cheri m se chouchou eskize m se chouchou cheve m cheve m renmen l anpil lwil doliv lwil kokoye cheve m renmen l anpil epi w ap mete lwil nan bokal la pou kapab fè l rive jis nan tèt la epi lè w fin mete l ou jis fè yon ti brase l ou pa bezwen brase l anpil jis fè yon ti brase m jis brase l konsa ou ka kite l ou senpman kite l ou te ka fin mete lwil la epi w chavire l ou souke l ou mete kounye a la w ap mete l yon kote pou fè l fè 15 jou 15 jou pou l ka byen mase a lè l fin byen byen byen mase a kounye a ou menm w ap pran l ou chofe l obè mare epi ou koule lwil ou epi dja ou deja ok lwil ou deja prepare pou bon. Se yon plezi pou m te avèk nou nan ti videyo sa m espere ke ou aprann anpil ou. Pap regrèt. Pou moun ki pral poze kesyon yo, si yo pa gen poud yo kisa pou yo fè? Si ou pa gen poud nim, chèche kote ki gen fèy lila. Ayiti chaje fèy lila. Si ou pa gen lòt poud, chèche kote ki gen fèy koupye. M pa konn si nou konnen, mwen se konsa m konnen lè w kab fèy koupye, chèche epi seche l fè yon ti tan. Si nou pa genyen tou, li pa yon pwoblèm. Nou mèt jis mete fèy lila ladan l epi. Graje yon ti, graje yon ti e e e jenjanm mete ladan l, ranplase l pa poud yo, aprè sa lwil nou deja top. Lwil sa m pral pase l ni nan kò cheve m, ni nan rasin cheve m janm te di nou an. Paske se lwil sa waw, son son son on lwil ekstraòdinè Mwen vreman damou Louise sa m renmen l anpil anpil anpil anpil m te kontan fè ti moman sa avèk nou m te pantan pataje sam konnen ansanm avèk nou n ap pran ankò nan yon lòt videyo tchaww bay bay.